Coucou tout moun kijan nou ye nan lide pou nou sipòte onore atis yo antan yo vivan m vin pataje avèk nou yon ti bat bouch kem te genyen avèk yon atis ki pase de prezantasyon yon moun ki te fè nonl nan tan pal la ke timoun 2000 yo gen anpil chans pou yo pa konnen men yon moun ki fèt nan lane 70 80 90 ou paka pa konn tande yon mizik ke atis sa chante. Ou paka pa konn kilès ki Frantz Bien-Aimé a, ou ka toujou pa konnen non sa ki se bon non l, men w ap konnen l sou non atis li. N apral gade ansanm avèk mwen kilès li ye, kisa l t ap fè dan le tan e kisa l ap regle nan moman an la. Pou mwen se yon moun ki respekte moun, ki koul, ki pran plezi menm sou andikap ke l genyen, nan anpil kote m gen chans patisipe ansanm avèk li l ap pèfòme, Mwen wè jan l ap pran plezi sou andikap ke l gen e fè lòt moun chante ansanm avèk li sou tèt li. Nou pral gad kiyès li ye, kisa l te konn fè nan Black Leaders e nan anpil lòt gwoup ankò. Ann al ansanm.

Kiyem toul moun sou pa renmen mwen menm sa se ou konnen men mwen renmen tout moun mwen menm e m avek tout moun m ba tout moun kè m si w pa pran kè m m pa konn sa w ap fè si w pral pran kè dan chabon an sa se ou fò w pran kè sansib lan sa m vle di yon sèl pa yon lòt ankò mwen je ne sais rien mwen se mwen. Epi pwen mwen. Y'en a plus que Johnny P. Konbyen hit ou te fè nan mizik la Johnny P? Bon Johnny P. Konbyen mizik a siksè ou te gen? Siksè, jwen fè bokou ti siksè. Siksè mwen mwen menm ya tout moun jwenn. Vwazinaj pa gen baryè. Nou bezwen lokal. Ya tout moun konnen nou bezwen lokal. Wè nou te orijinal Rap Staff e. E tout moun sou blòf, nou patisipe. Nou te nan Akademi Rap Boys, nou patisipe. Nou te nan Skandal, Scandale de Petion-Ville. Nou chante, nou gen yon albòm ki pa janm sòti, ki nan tiwa toujou, Mann Secret, Tap Git Wezi e Bouda Lap Mouri. Bon, anyways, nou fè hit, nou fè lòlòbèy, atè a konnen nou byen. E gen anpil djaz, djaz konpa, djakout, Number One ki vin. Djakout Number One, se nou ki te konn ap, e mwen avèk Ti Pouch, ki te nan, mwen te konn ap bay Ti Pouch melodi. Poul mete nan djakout mizik. Shabba djakout te konn jwe nan black leaders tanbou. Li te konn jwe nan black black leaders so. Nèg sa yo kap fè hit la. Se one love pou yo men yo bliye kote yo soti. Yo pa bliye mon chè. Eske w pa panse yo jis pa gen kontak ou ankò. Non men yo gen kontak mwen paske yo toujou wè m toujou avè yo. M toujou ap pale avè yo. E poukisa w di yo bliye kote yo soti. Paske yo bliye kote yo soti.
Yo toujou bliye sa moun te fè pou yo. Se sa lòt moun pa fè pou yo yo. Pou montre lòt moun, epi moun ki te ede yo a, yo jis pase maka. Selon ou, kisa w fè pou yo? Bon, mwen m fòk paske m fòk pou yo, paske m travay avè yo, m konn travay avè yo, m nan stidyo avè yo, e sitou pou King Posse, m konn bat nan y nan stidyo. Bon, se mwen ki te mayestwo sa, menm plat. Men, o dènyè nouvèl, King Posse pa egziste ankò, pa vre? Non, sa li egziste pa ankò. King Posse pa egziste pa paske chak moun fè yon bò, gen nèg ki marye lakay yo, bon, sa k pa sou sa. Eske lefèt ke yo marye ta sipoze fè gwoup la kraze?
Jamè! Men, sa se opinyon pa yo, se yo konn ki pou sa yo kanpe, yo pa fè anyen ankò. Mwa menm, pou jiska mentnan, mwen mwen menm kote m kanpe a la, m toujou sou sa. M toujou sou sa. Si m jwenn yon pwodiktè aktyèlman la, m ap ba l bagay. L ap gen bagay nan l. Èske sa vle di ou pa gen pwodiktè nan moman an? Non.
J'en ai pas.
Ok.
J'en ai pas. Èske ou konn konbyen mizik ou genyen an tou? J'en ai beaucoup. Bon, pou, èske se pèsonèl a mwen menm oubyen Black Leaders? Wi, ok, Black Leaders, konbyen mizik ou te genyen? Non, mwen te fè 14, 14 mizik, se te nan 14 mizik, se te 6 ki te hit. Nan pale de Belinda, Farah. Listen, Listen to We avèk tan dòt ankò, Ghetto O ki te vrèman hit ke jèn, ansyen jèn nan te konn mache avè nou anpil. So nou te konn bloke lari tou so fòm ti pèp la sa. Nou te konn bloke lari, bloke plat.
E kounye a, kote lòt manm gwoup sa yo? Bon, gen yon ki pati, gen yon grenn ki mouri, bon. Kiyès ki mouri?
Se Mad Fire.
Ok.
Il est mort ça fait longtemps. E lòt nèg yo yo pati. Kijan l te mouri?
Paske li te renmen bwè anpil, li renmen bwè klè anpil. Ok, etan donè ke nou konnen ou renmen bwè, eske ou pa pè pou sa pa rive ou tou? Non men, m pa bwè jan tout moun bwè. Mwen m bwè nan yon fason, gen yon fason m bwè. Kòm m fè wè ke w ap bwè nan moman an la. Non, m bwè anpil byè paske se sa m renmen anpil, m renmen byè. E chak jou, Bondye mete, men jounalis sa la, si w vle mande l la, l ap di w. Chak jou Bondye mete. Fò m bwè nenpòt 10 byè plat e m p ap sou. N ap fin bwè byè epi n al yon kote nou bwè wiski plat dèl ankò, nou p ap sou. Pase nou granda, nou manje anpil vyand. Ok, e ou tap pale de lot manm gwoup yo, ou te di gen yon ki mouri, lot yo marye, yo ki sa anko? Non, gen e Black e King pa, e Black Leaders, Mad Fire mouri, Don Roy a New York, MC Charles. Gwoup ki te fè anpil moun konnen yo se te, bon se te mizik ki te fè plis moun konnen. Tout moun jwenn, se tout moun jwenn. Ki jan tout moun jwenn nan te di? Tout moun jwenn.
Black Leaders se tout moun jwenn. Se sa e ti tit li. Ah bon? Tout moun jwenn. Aposa li gen li gen vwazinaj pa met baryè. So aktyèlman la, nou la pla. Men Johnny P. Oui mon amour. Eske si w ta refon video nan moman an la, kalite m te wè sou nan Bezo Lokal la ou tap apre stil abiman sa yo?
Le tan chanj. Ok, ou chanje tou?
That's right. Ok, sa w panse de mesye k ap mete bagay ki tankou kolan sou yo nan lari a? Bon, e, nou pa pral di se teknoloji ni nou pa pral di se e tan ki chanje paske sa yo te la deja. Nou ka di sa yo te la paske nou ka di sa se yon renouvèlman. Yo reveye yo. Yo vin gate. Yo vin avè yo, but, m pa fin renmen gason k ap met ti bagay. Kole sou ou an pase li pa bon e gason ye met gason sou ou e dan bala e dan li ou met gason sou ou ka fè sa wap fè pase gason ap e chantè pa pa vle di pou abiye tèt ou tankou fanm nan lè w chante ou se chantè alè lè w kanpe devan yon djaz wa wa wa wa ap depoze kite e fanm nan krèm ou antan se yon gason krèm ou. Ok atis la nou wè ou gon nan tout kote wap al jwe ke nou patisipe nou wè ou gon yon slogan ou renmen. Jhonny pi pa manke manke konbyen dan on animasyon renmen pa sa bagay sa. Sa se le vibe. Ok.
Si wap jwe ou pa di Jhonny pi manke 3 dan il n'y a pas de vibe. Ok. Men se pa sak fè nou fè moun yo renmen paske nou menm nou konn vibe. Men nou toujou gon rezèv nou di bon nou pral lage sa pou nou wè kijan pèp la ye. Si pèp la tap vibe konsa nou pral bal plis vibe toujou. Epi lè nou lage nou wè tout moun vibe. Ou konprann? E sa e pwen li. Johnny P manke 3 dan oh yeah Johnny P pa gen dan devan Johnny P se yon mazora Johnny P pa ka manje bannann oh yeah yeah yeah Sa j. Sa pa janm deranje w le fèt ke ou mazora an bon kreyòl? Non, non, jamè.
Sa pa ka deranje m. Paske se pa pou di w se yon bagay m fèt avè l. Se yon aksidan, li rive. Sa j. Ou konprann? Sèke, sa k pou ta deranje m? Pa ta janm gen fanm ki renmen m.

Men one love tele respè pou ou fè sa wap fè a fèl byen pase kouman ou gen yon bèl poupe nan menw kap fè travay la se le kreyòl oh se le kreyòl se pa le fransè se le kreyòl près milti medya oh près milti medya i love you medyatik babay.
Yon minit.
Se lè ou lè pou pi gou nan kay la ou oblije pase. Pa chanje black leaders tout moun jwenn ou fèm wè konsa plaplaplaplaplaplapla that's it enben si mwen di sa tout moun bat bravo sim di yon ti pawòl de black leaders mwen kwè tout moun ap chante avèm nap fèm plezi kanmèm mpa konnen